Zanmi oditè, nou byen kontan rejwenn nou ankò nan seri demisyon nou gen nap anime ki rele Ayiti Refleksyon de Radyo Televizyon È de la Gras. Se yon plezi pou nou rejwenn nou ankò. Nou di Bondye mèsi di fè ke y fè nou toujou la, nou toujou ap lite malgre mechan yo te fè plan pou nou te kapab pa la men. Nou kapab di menm jan avè salmis lan nan lang blan franse, Ebenezer, Ebenezer, jiskisi Letènèl nous a secour. Ebyen nou la! Yo pa mete nou nan twou pa 1500 ni pa 2000, Bondye kontinye ap pwoteje pèp ayisyen an. Menm si gon yon atik yo ekri an angle ki nan Jamaica Observer ki di manfouben ayisyen epi neglijans ayisyen, fè coronavirus la paka mache pran yo. Sa vle ke jis pou montre nou menm se lite nou konn lite kòm pèp. Se konbat nou konn konbat kòm pèp. Ebyen, malgre sa, nou wè, m te di nou nan yon lòt emisyon, ke Nasyon Zini te fè apèl a gouvèneman dominiken, Repiblik Domnikèn, pou vin bay pèsonèl yo sekirite an Ayiti. Se paske yo gen dout. Paske nou son peyi espesyal nou ye wi. An Frans, m te di nou sa, pèp Fransay rele prezidan Emmanuel Macron la jistis di fè ke li tap mal jere korona viris la pou kantite moun ki mouri. Yo depoze anpil plent nan pakè, yo depoze anpil plent nan tribinal kont prezidan Emmanuel Macron. E wap wè prezidan Emmanuel Macron lè li fin kite pouvwa, li fèk kòmanse mache devan la jistis. Semèn pase a la, yo rele prezidan Nicolas Sarkozy devan lajistis pou y vin bay kontrandi di fè ke pitit Mohammad Kadhafi te di prezidan Nicolas Sarkozy sa k fè ou pete lagè sa k la Libi pou mete do papa m atè se paske papa m te ba w konbyen milyon dola ameriken pou y finanse eleksyon w. E se sèl nou an Ayiti nenpòt ti vigil pa janm di nou anyen, nou son pèp espesyal. Wa regle lè sa alepòk prezidan Barack Obama te prezidan dèzetazini damerik. Kòm nèg ki di y soti nan ras afrik la, y met tèt ansanm avèk Nikola Sakozi yo elimine Mohammad Kadhafi. Menm nèg sa ki rele Mohammad Kadhafi a, si tout peyi afriken jodi a ka gade foutbòl, ka gad lòt bagay kap fèt nan lòt peyi, Se gras a Mohammad Kadhafi ki te vini ak yon sistèm satelit ki di nou menm map mete satelit pou tout peyi afriken yo. Jodi a tout peyi sa yo ka gade bagay kap pase a travè lemond paske yo pat gen enterè a pou te rive lakay yo epi pat gen posibilite pou satelit rive nan yon kalte peyi, ti peyi an Afrik. Men Mohammad Kadhafi fè tout nèg, tout peyi Afrik yo benefisye. Men malerezman, m t ap diskite dosye sa avon kòlèg lè m te la Fenland ansanm avè l, li te di m monchè li sezi tou, Mohammad Kadhafi mouri, Inyon Afrikèn pa leve menm on ti dwa, on ti dwa pou montre w kòman nèg nwè a ye. Yo pa solidè, nèg nwè, fanm nwè, yo pa solidè ditou. Si gen youn nan bagay ki te vekse m, se bay lè Mohammad Kadhafi mouri a, Inyon Afrikèn rete bouch be jiska dat. E se kèk nèg ki konn li byen, ki konn ekri byen an Afrik ki soulve dwa k ap pouswiv dosye a jiska mentnan. Se dosye sa a jounen jodi a, lajistis, Française, rele Nicolas Sarkozy pou vin bay eksplikasyon kote li te jwenn tout kòb sa li te fè eleksyon li e pou li vin bay eksplikasyon tou sou dosye Mohammad Kadhafi a li fè ke pitit Mohammad Kadhafi te di papa m te baw konbyen milyon dola ameriken pou fè eleksyon. Jodi a lajistis Française ap pouswiv li. Men nou menm an Ayiti kòm pèp, Prezidan Jovenel moute kòm prezidan li fè tout krim, li met anpil moun nan prizon pou ideyoloji politik yo. Men lè prezidan Jovenel kite pouvwa, ou menm ki key fè boule prizon anpil prizon, ou kay rele devan lakou penal entènasyonal, ou kay rele devan lajistis an Ayiti, paskey fè w krim. On nèg pa dwe mete on nèg nan prizon pou ideyoloji politik li. Se sak fè map di nou mete moun ki konn li sou pouvwa. Paske Ozetazini Damerik ou wè kap apiye mouche sa la kòm prezidan. Ozetazini Damerik gen pati kominis ladan l wi. Se kote gen anpil pati politik Ozetazini Damerik la ye. Li gen pati kominis, li gen pati vèt, li gen tout pati ladan l. Men nou menm an Ayiti ki te pran yon nèg tèt anba nou mete mouche a kòm prezidan. Men jodi a li pa yon kalte nèg ki di a fò sitiyasyon lavi m chanje, yon ti sak diriba k ap vann 480 dola ayisyen, yon galon gaz pa ka ap vann 242 goud, fò chanje sitiyasyon, anben yo mete w nan prizon tankou yon kalte nèg k ap boule prizon pou ideyoloji politik yo, difèt ke yo te soti nan lari al manifeste, di fò lavi yo chanje, kòm pèp, ou mete y ap boule prizon. Pi devan nou menm kap boule prizon ke w nan penitansye nasyonal, ke kote w ya ou kal pot plent pou prezidan, paga fè prezidan an wa ankò, bagay sa fini, li tonbe. Ou menm konnya kòm pèp kap soufri ki gen dout, on minis sante piblik yo nonmen la, yo di minis lan apèn soti nan medsin repiblik domnikèn, kou li vini an ayiti li te gen gwo nèg ki te mari l, yo pran l yo mete l minis sante piblik, on minis sante piblik. Yo mete yn minis san ke li pa fè ni rezidans sosyal, ni sèvis sosyal ke on men pou vin medsen ou fè, sèlman li re o ran dè minis. Ou ka al chèche konnen eske minis sa te gen tout diplòm li anvan li vin minis. Paske ou son pèp son peyi ou ye tou. Fò nou pa kite moun ap petine nou kounye a, sa tonbe. Paske ou menm ki pèp jounen jodi a la, lè prezidan Jovenel kite pouvwa, ou ka al rele lajistis nan tpi, nan tribinal penal entènasyonal, di fè ke li tap tòtire w, li tap oprese w, gaz monte. I monte gaz la, gaz desann sou le mache entènasyonal, paske galon ta dwe vann 60 pou 75 goud, i fè i vann 242 goud, ou ka rele lajistis pou sa, paske i pa wa ankò, pa gen afè yon prezidan nan Ayiti se wa, sa tonbe! Ou menm ki pèp, demen si te vle ou ka rele nèg legliz katolik yo lajistis, di fè ke yo gen konkòda 1860 ki la kap toupizi w, wap peye yo kòb chak mwa pou afè lekòl kongreganis, epi yap toupizi w fè w peye byen chè, ou ka rele yo lajistis! Sa tonbe! Ou menm ki jèn kote w ye a, ou dwe kanpe pou revòlte. Si w pa revòlte tout enjistis sa yo, sa vle di ke ou gen matirite pou vin esklav tou. Depi w pa revòlte, ou gen matirite pou yo toujou kenbe w nan esklavaj paske w pa di anyen kòm pèp. Paske, ou menm ki jèn, ki fin nan inivèsite leta dayiti, ki fin inage, ki fin kiskeya, ki fin nòtredam, ki fini nan kwinslann, Ou ka kenbe diplòm ou nan men, vès ou, kostim ou sou ou, kravat ou nan men ou, diplòm an men, moun ap manifeste. Peyi pa konn dirije konsa. Ou pa ka fini kòm nan inivèsite ou gen 5 an ou pap travay, 10 an ou pap travay, kote pou al chèche lavi se Chili, Brezil, Ozetazini, o Kanada, an Ewòp. Pa gen sa, sa tonbe! Si w pa revòlte kòm jèn, ou gen matirite pou w vin esklav. Paske ou dwe revolte. Ou menm kap boule prizon pou ideloji politik ou. Si se menm sa prezidan Jovenel pa lagow, pou l kite pouvwa se pou pouswiv li. Paga fè prezidan se wa, sa tonbe. Paske paga fè prezidan se wa, premye minis se wa. Gon dal premye minis ki pase an Ayiti, yo te pral te kòtèj machin, ya lay tout machin sa yo lakay yo. Ou kal pouswiv yo pou di se kòb taks mwen, kot machin sa yo ye. Paske minis yo ap vòlè, vòlè, vòlè, pa janm gen youn kay nan prizon, paske an Ayiti prezidan se wa, minis nan se wa, li fè sa li vle, pa gen sa, sa ap tonbe. Paske nou menm an Ayiti nou son pèp komik, paske nou pa ka gon mouche ki di li te vin avon pwojè bannann, ou pa ka manje yon grenn bannann, grenn bannann nan vin pi chè. Ou pa ka gon mouche ki di w si w chak rejin bannann l ap pran 20 pousan pou l ti yon ti pèp anba, yon ti kay pay. Kot ti kay pay la? I fè kòb madanm a it nan kòripsyon, yo kenbe i nan vòlè, yo kenbe sesi sela, i toujou kontinye ap dirije yo kòm prezidan. E i gon peyi k ap sipòte l, ki di w peyi sa lakay li, l ap di fò demokrasi a pran chè. Ki demokrasi li ye? Ki moun k ap di Lèzetazini se yon pèp, gen pèp imoral? Ki pèp moral sa? Kòman fè Ayiti tou pre la a, inèdtan, trant minit de vòl davyon, l ap maltrete nou konsa? Kot moralite Lèzetazini an ye la a? Kote l ye la a? Alòke nou menm kòm pèp nou chita la bouch nou fèmen, nou kite yon nèg ap toupizi nou, oprese nou, tòtire nou. Si nou pa leve pou nou revòlte sa vle di ou gen matirite pou vin esklav, pou retounen nan esklavaj se sa w vle di. Paske yon prezidan ki leve chak jou ou pa konn ki kantite tafya li bwè, li bwè tafya, li bwè tafya chak kote li rive l ap voye yon kalte pawòl devan dèyè monte di kouran elektrisite 24 sou 24 kot kouran. Ou pase 2 jou pa gen kouran, pase yon mwa pa gen kouran, kot kouran? Li di w l ap ba w 9 ayewopò entènasyonal, kote ayewopò yo? Manda l fini, li rete 6, 7 mwa pou li pase sou pouvwa a. Yon prezidan ki di w l ap ba w konbyen mil kilomèt de wout, kote yo? Yon prezidan ki di w l ap konstwi konbyen lise, kote yo? Yon prezidan ki di w li pa fèmen yon latrin e li kontinye ap bay manti. Piske li gon gwoup konseye bò kote li, lap peye peye konbyen mil dola ameriken kòm konseye, yo kite lè lap soti, li bwè kleren, li fimen lay voye manti monte. Eske yon pèp ka pran manti sa yo toujou? Ou dwe revòlte! Si w pa revòlte, sa vle di ke ou gen matirite pou w vin esklav. Ou gen matirite pou w retounen nan esklavaj. Paske yon nèg kounya fò, son peyi nou ye tou. Lè nou bezwen yon bèl bagay, gade yon bèl bagay se pa Santo Domingo pou n ale. Se pa Miami pou n ale. Fòk yon gwoup nèg ki pran pouvwa la, ki di bon, ti bagay kote te fè, yi di yi rele wout anlè a. Fò nou rele lòt achitèk, enjenyè, nèg ki konn fè wout, bèl ti bagay, pou refè l. Pou an pou leve vizaj peyi Dayiti. Fòk kote yi mete bagay kafou, konbyen ti bout fè ki vo 18 milyon oubyen 20 milyon dola ameriken an, fò y al refè l. Paske pou nou montre yo gen moun kap panse. Paske nou menm ki jèn jounen jodi a la, jenès la ke w Kanada, ke w an Frans, ke w kana, ke w o Zetazini, ke w kote w ye a, fò w kòmanse ap reflechi. Tout jèn ka etidye, ou dwe retounen an Ayiti vin devlope lakay ou. Sak fè la Chine popilè jodi a, la Chine popilè? Pa gen yon inivèsite ou pase ou pa jwenn yon chinwa ladan l. Men ke w fin fè 5 an, 6 an etid li, li retounen an Chine. E sak fè w wè la Chine rele grand puissance jounen jodi a la. Nou menm kòm ayisyen, ke w Kanada, ke w an Frans, ke w Ozetazini, kote w ye a, lè w fin fè etid, retounen lakay ou pou w vin devlope lakay ou, pa gen kesyon chita nan yon peyi blan oubyen nan yon peyi Donald Trump ap rele nou tout twalèt, tout latrin, epi n ap devlope lakay li. Chak ko nou vle pou nou ye lan pou nou etire Ayiti la, se yo menm ankò k mete ensekirite a nan peyi a, paske yo vle pou w toujou rete Ozetazini pou w kontinye ap bourike pou yo. Se vizyon ameriken an sa. Chak kon Ayiti vle pran yon ti pye konsa pou y leve pou y soti nan soudevlopman, yo di kenbe y la paske nou gen yon gwoup Ayisyen lakay nou, nou pa vle kit yo vini isit an Ayiti pou yo vin devlope Ayiti. Ebyen eske nou pa soulve? Sa pa enkyete nou, sa pa endinye nou kòm pèp? Paske wou menm ki nan inivèsite jounen jodi a la, fò w kòmanse fè yon lòt panse. Se inivèsite k devlope peyi. Nèg yo ki gen inivèsite ki gen asosyasyon inivèsite yo fò yo kòmanse fon lòt panse jounen jodia se pa di chita yon nèg ki te vini ki pa konn anyen li pou l kreye yon bagay ki rele ajans nasyonal bay ansèyman siperyè nan tout peyi serye son ministè yo mete pou regla pou regilarize inivèsite yo pa mete yon ti direksyon pou yon ti ajans pou nèg fè kòb paske nou son pèp tèt anba nou ye. Paske eske nou pa santi kote nèg yo vle mete peyi dayiti? On nèg ki vini, on mouche ki vini kòm prezidan, i detwi tout enstitisyon ki gen, i kraze yo, i kraze lapolis, kounye a on nèg ki prezidan k monte la, fò i repanse lapolis. Paske ameriken li menm pou enterè li pa wè menm lapolis sa y di l ap envesti ladan, i kite mesye a kraze l, plat! Paske kounya gon sendika, gon lòt ankò ki pase kay fon lòt afè sa k rele Association Nationale des Policiers. M dakò wi ka gen plizyè sendika, men fò nou konsète ansanm pou nou wè ki kote nou pral lay polis la. I vini i mete yon anbriyon lame poutan se pa lame vre, se yon bagay pou regle afè i pou fè tire pèp la nan tèt. Ebyen monchè, pa gen afè prezidan wa. Ke w kite pouvwa a jodi a ou ke w kite li demen mouche a, y ap jije w kanmenm. Kèlkeswa peyi w ap y ap arete w y ap jije w kanmenm. E m di w pran men w! Paske trè byento yap jije w. Jodia Nicolas Sarkozy devan lajistis. Jodia yap rele tout prezidan ki te konn fè krim yo devan bagay. Nan semèn sa la ou wè Donald Trump voye pye di fè ke yo di lame amerikèn te tèlman tiye moun Yemen, Afganistan fò yo tradui yo devan lajistis Donald Trump ap voye pye men tribinal penal entènasyonal di sa se rans yap jije yo kanmèm. Anben ou menm ki prezidan nèg nwè. Ameriken mete w devan fè tout betiz pou li. Trè byento se ameriken k pral arete w paske yo te fè Noyega sa, prezidan ansyen prezidan Panama. Lè l vin sibi prizon Ozetazini, Lafrans di voye l ban m tou. Paske ou se ti nèg dwaye tèt grenn. Ou w ap maltirize, w ap matirize pwòp pèp nwè parèy ou. Ou pa pran konsyans chak jou gaz la desann. Ou depi ou desann ti gaz la pou pèp la pou sitiyasyon vi pèp la chanje ou montel pi wo kounye ankò ou kreye yon bagay ankò ou di ou pral monte gaz la sou ti pèp la men monchè ou mechan twòp mouche sa alkali sa twa de gout sa monchè ou mechan twòp ti zanman oh oh m'en eh non lè ou sòti ou tou pral pale ou bwè twòp tafya monchè ou pale koze devan dèyè twòp fò m'en eh eh ou ou pale twòp bak pawòl tafya nan peyi a sispann ok kenbe la pa lage.